Real Madrid jisteman ki sot kalifye sou ekip Juventus la, e vrèman son bon match, sitou nan dezyèm mitan te gen anpil aksyon, bò kote ekip Real Madrid la, e si nou wè match la fini 1 zero sèlman pou Real Madrid, se paske Juventus te gon moun anba kan an, ki rele Di Gregorio ki vrèman sòti yon gwo match, domaj pou li rès ekip la pa swiv, men si e pou misye, match la te ka pwolonje nan pwolongasyon, e petèt bay Juventus kalifikasyon pou kar de final. Men se pa sa k rive, Gonzalo Garcia. Se yon gòl tèt. Nou pral met misye sou kote.
Li menm fè e gòl ekip Real Madrid la e bay kalifikasyon an. Bètini sa w te wè, 2 ekip sa yo menm ki e e yo fè final an 2017 nan Lig dè Chanpyon. 2 ekip sa yo ki t ap jwe pou yon plas kade final. Ki jan w te wè match la? Ou raple w.
Lè Real fè match nil avèk Al Hilal non lè nap analize nou di nap kòmanse analize match Real la nan twazyèm jounen an ou kwè w raple w sa? Premyè jounen an nou te di nap pale de ekip Xabi Alonso a lè n rive nan twazyèm joune m panse ke nou di l e nan emisyon nou te fè avan match nou di ke Real ap moute an pwisans match Salzbourg la se yon se te yon bèl Real

Men si nou dakò an premyè peryòd ou te kapab di l 50 50 ant 2 ekip yo, an dezyèm peryòd Real larjeman pi fò kit se nan priz inisyativ, kit se nan priz de risk, kit se nan priz teknik Real te pi bon e nou sot di l e mwen menm m poko konn kiyès yo bay pi bon lòm di match, li kapab Bellingham, li kapab Valverde, li kapab Garcia men mwen menm mwen ta bay pri lòm di match avèk Di Gregorio. ki fenomenal paske misye pa sèlman fè arè yo men li fè arè l efase gòl m panse ke si Ederson yè te fon 2 bon arè konsa petèt pou pi piti City ta jwe yon pwolongasyon match Di Gregorio jwe a e li City te bezwen te bezwen l an meri bezwen l men l pa t bezwen tout sa non Di Gregorio fenomenal wi Wi Kevens, Di Gregorio fenomenal wi, gen de seri frap Valverde, gen de seri repriz a bou pòtan, gen yon frap Arda kote pye jwè Juventus yo bare l, non misye te enpekab jodi a, Real jwe yon gwo dezyèm mitan, ekip la kòmanse jwenn repè li, si nan 2 premye match yo sitou Al Hilal Real te koupe an 2. Ou te kapab di son ti ekip amatè tèlman Real pa bon, men m raple m lè m t ap fè analiz match la m te di m ap kòmanse note Xabi Alonso nan twazyèm match la paske m te di ke ekip sa tèlman lwen fizikman, on antrenè k pou on ekip le 9 li kòmanse antrene, men li klè a pati de Salzbourg pou rive jodi a Real kòmanse jwenn repè li e on 3 5 2 avèk 2 demi lateral, Trent Alexander-Arnold avèk Fran Garcia. Eto nan Fran Garcia li bon. Wi pwojè a pwoteje li, li patisipe la den tou. Paske nou te di yo menm se lateral ofansif yo, yon 3-5-2 ap bon pou li. Lè ekip la pa gen balon an, yon 5-4-1 trè klè, mwen Real te bon. Real te trè bon jodi a. Fede Valverde se meyè jwè match la. A, wè m te site Valverde, Bellingham. Se Fede Valverde ki fini meyè jwè match la. Men monchè, m tap, m tap, m dakò Valverde a, men Di Gregorio. Di Gregorio malgre l pèdi, misye te ekstwòdinè. Men Valverde a anraje, wè.
Valverde sou tou lè kou. Ke se swa an atak, ke se swa e. An defans nan ekip li pa gen balon an. M dakò. M dakò. Misye te la, e prezan se nèg k ap fè frap la la. Non, m dakò. Se li k pral retounen pou l ratise balon an. Tout afè. Se Valverde k fini meyè jwè match la. Si Bellingham te fon parèt tou, li pa t ap skandal. Bellingham te bon, men Valverde te pi. Valverde te pi bon. Non, Real te bon an dezyèm peryon. Men m panse petèt Gonzalo Garcia ap peye lefèt yo retire l nan match. Epi Gonon pa gen tou.
Epi Gonon tou. Gen yon kesyon de relasyon. Ya. Paske piblik la patisipe nan vote ki eska fini meyè jwè match. Wi, non. Men Valverde a te enpekab vre. Donk Valverde vle di yon bagay plis ke Gonzalo Garcia pa egzanp. Donk se sa ki genyen pou meyè jwè match la. Mwen menm Real li menm yo jwe match yo a fon. E vrèman m te renmen Real jodi a lan. Sitou an dezyèm peryòd. Sitou nan dezyèm mitan an. Ekip la yo te gen volonte vrèman pou yo al dèyè balon, volonte pou yo kreye aksyon. E menm a 1-0 ou wè ekip la. pa satisfè, yo te ka di bon 1 zero se Juventus an leve pye n sou akseleratè a men okontrè se ekip Real Madrid la k kontinye atake se yo k ap kreye aksyon yo e lè l pa Vinicius se Valverde lè l pa Valverde se Arda Güler se Bellingham li menm se Gonzalo Garcia dayè gòl Gonzalo Garcia vini konsekutif avèk 2 lòt aksyon se premye aksyon kote Valverde fon choute Li di Gregorio retire la pyel li tounen gon dezyèm chout m pa raplem kiyès ki fèl la se pa Valverde epi di Gregorio voye balon kònè epi m kwè sou menm aksyon an kònè a swa fèt a laremwaz sant Trent Alexander-Arnold Gonzalo Garcia 1 0 sant la tan du Kervens wi sant la tan du ekip Real Madrid la vrèman nan dezyèm mitan non non depoze kazèn li nan mwatye de teren pa ekip Juventus la e. Juventus de tout fason ap gen regrè, ap toujou genyen l menm lè yo pèdi 1 zero, se petèt kèk aksyon yo te ka konkretize, e aksyon k moute nan tèt nou an menm, se nan premye mitan Randal Kolo Muani, aksyon annik fin fèt, e sou entènèt la yo ap kole li avèk aksyon li Kolo Muani menm te rate 18 desanm 2022 kont ekip Ajantin nan. E jodi a la ankò misye jwenn yon fas a fas avèk Tibo Koutwa. Sa pa kadre nou?
Li pa kadre. E pi li se lòb la l fè. Men domaj pou li balon pase sou tèt kan an. E Juventus pa t ouvè skò a. Sa ki t ap bon pou yo nan moman sa a. Men Juventus li menm yo pa ouvè skò. Real Madrid jwe match li. E vrèman Real Madrid te siperyè. Non Real te bon. Pou mwen se viktwa kalifikasyon merite.
Real Madrid vrèman m panse se. Si n ap pran an tèm de non, se petèt pi premye vre tès yo anndan konpetisyon an. Dakò. Menm an tèm de challenge tou, men kòm yo pa gen ekip Al Hilal la ki te trè bon, sitou Al Hilal, sa l pral fè aprè, met City deyò. Men m panse, Real an te- tèm dadvèsite, A- Al Hilal te merite bat yo, wi. Juventus. Al Hilal te merite bat yo. Juventus se 2 pi gwo match, e sa bon pou yon ekip, lè w ap moute anndan konpetisyon, detanzantan w ap genyen 2 match k ap e. K ap parèt difisil pou ou, sa ap fè w grandi ladan l, paske jeneralman nou grandi nan advèsite yo, e Real Madrid li menm, m panse sa a vrèman, match sa yo bon pou yo prepare pou swit la, paske swit la se swa l Dortmund oubyen l Monterrey, e aprè se Bayern oubyen PSG. Donk se sa a k ap tann, se pakou Real Madrid la, donk Real li menm li kalifye pou kar de final yo. Nou gade ekip real. E pi yon nan bagay tou, si w retire espas nou te di Juventus te jwenn tranzisyon an, ekip la fè ti efò pou yo chase balon an bonè Kevens. Se vre, li poko rive nan nivo grand ekip kòm si se kelke segond pou gen tan rekipere balon an nan men advèsè a, men w ap gade ke si w pran echantiyon premye match ak dezyèm match, Si w pran echantiyon twazyèm e katriyèm match, enbyen e si w pran echantiyon sa, ekip la ap fè anpil efò pou l chase, pou l rekipere balon an, pou l pa kite twòp segond, ou wè sa nan presing nan. Ou konprann? Ekip la fè de twa echantiyon pou li vrèman gentan rekipere balon an vit. M pral eseye gade nan konbyen segond Real, lè m rive lakay mwen, konbyen segond li fè pou l chase balon an. Mwen wè gen volonte nan presing nan. Aprè ti espas Kolo Muani jwenn epi l fè tranzisyon an, Ou pa jwenn tranzisyon an fasil pandan ke nan premyè nan premye match e dezyèm match ekip yo gen moman Real sa defans lan tap fè pa li sa mitan teren an tap fè sa mitan teren pa e pa sa l tap fè men ou wè gen volonte pou ekip la pi konpak ou wè gen volonte pou ekip la pran advèsè yo pi wo e volonte pou nou sòti pou genyen sirkui de pas ou wè l klè Ou konprann m di sa, m panse ke lè Xabi Alonso fin mete tout tan taktik li an mach, w ap jwenn yon pi bèl Real. M panse sa. Real fason yo kòmanse konpetisyon e pa konsa y ap jwe kounya, Real kareman nan 3 5 2. E nan 3 5 2 la, jodi a la, moun ki te nan 3 a, 3 dèyè a tout bon an, se te Dean Huijsen, se te Tchouaméni ki rekile, epi genyen Rudiger. Trent Alexander Arnold, Frank Garça yo te nan wòl piston an. Epi nan mitan teren n jwenn Valverde, Bellingham epi Arda Güler ki li menm tounen anpil nan wòl Regista pou l òganize jwèt la, m sonje m te pale de sa. Epi devan gen Vinicius avèk Gonzalo Garcia. Se fòmil lan sa? 3-5-2 a? Se ladann ekip sa prale? Kiyès k ap peye po kase a nan 3-5-2 a?
Pa bliye depi lè Xabi Alonso ap pran ekip la nap di zanmi yo fòk yo konn gade se zanmi yo pataje live la tou wi pa sa sèlman non al fè gwo analiz taktik la Kervens konbyen konbyen pataj ou wè ti mesye yo bay la mesye fòk nou fè travay pa nou anba 544 pataj nou ka ale nou ka avanse Bertinie 540 piga m fin pale la ti mesye l pa 700 e depi lè Xabi Alonso ap pran ekip sa nou di se yon adèp de defans a 3. Nan Bayer Leverkusen, se sitou yon 3-4-2-1 pa moman 3-4-3 paske tout 3-4-2-1 sanble yon 3-4-3 paske 2 moun ki an 10 yo pa moman y ap ouvè kòm demi dèl. E nou te di, èske Xabi Alonso ap vin fè defans a 3? Premye match fas a Al Hilal, li fon defans plat, yon defans a 4. Epi pwogresivman, fas a Salzbourg, li fon defans a 3. Tchouameni ki konn jwe medyan defansif vin jwe aryè santral santral. Epi Dinolsen plis Rudiger youn stopè dwa youn stopè goch. Epi jodi a Alexander Arnold plis Fran Garcia ki te dwe lateral nan yon defans a 4 vin yon lateral an wòl de piston. Vle di antrenè a pa tann pou li dabò al chèche sistèm. Kel renmen an. Se vre se gen moman tou li parèt yon def yon mitan teren a 4 wi, men premye bagay li fè yon defans a 3. Depi nan twazyèm match li pa menm gentan. Vle di li pral li pral fè l anpil pandan sezon an. Kounya èske dabò si nou kòmanse an defans, èske Asensio pap peye sa? Oubyen tou èske gen de seri match lè l pral rive nan manman sezon Lig Chanpyon an, li pap fè Asensio, Dean Olsen epi Antonio Rudiger? Epi pote konpasite avèk Tchouameni andan teren an. Si l konsa, lè sa a, Ada Goulè pral soufri. Paske alaminit ke li te ajoute Asensio e l al chache konpasite, li pral mete Tchouameni pou pote pwisans. Lè sa a, fòk li gen Tchouameni, fòk li gen Bellingham, fòk li gen Valverde. Men gon bagay ekip li ap pèdi.
Wi, lè sa a, li pral pèdi nan fliyidite teknik lan, l ap oblije mete Ada. Kounye a, si l ap toujou mete Asensio sou ban, Ebyen lap toujou genyen Tchouameni pa gen pwoblèm epi lap kenbe Arda pou genyen fluidite teknik. Youn nan bagay sistèm sa ba ou, li ba ou yon mitan teren ibrid. Jodi a si wap byen gade, gen de moman Bellingham enteryè, gen de moman Bellingham 10. Gen 2 tip de twa senk de. Genyen 2 tip de twa senk de pou fanatik yo. Gon twa senk de ki gen 2 medyan defansif on 10.

Arda gen de moman tou se pou pou pou dirije jwèt la gen de moman e e e Arda konn vini nan wòl rejista men gen de moman tou poukisa m di 3 5 2 sa pèmèt ou varye l pèmèt ou ibrid gen de moman wè Valverde kareman akote de Arda epi e e e e e e Bellingham an 10 e lòt bagay sistèm sa pral fè enbyen l ap diminye mwens moun an atak. Nou byen di l 3 5 2 5 3 2 vle di ou genyen 2 atakan. Lè sa a moun tankou Rodrygo e plis Endrick yo pral soufri paske lè sa l pap bezwen yon lòt atakan e m panse ke jiskaprezan sa ap mache. Ya bon Endrick la li menm li te deja pa kab jwe ditou, sa pral konplike pou li. Sa k genyen nan chanjman yon fòmasyon anndan yon ekip? An n sonje ekip Real Madrid la t ap jwe nou 4 3 3 se sezon dènye a e di 4 3 3 avèk Ancelotti. Se di ke nou gen 4 moun an defans, nou gen 2 lateral, 2 aryè santral. Kounya, nan mitan teren an 3 moun, devan gen 3 moun. E le fèt ke fòmasyon an chanje, e lè fòmasyon an chanje, sa di, gen 2 lign kap pèdi moun, gen 2 lign kap ranfòse. Trè byen. E ekip Real Madrid la, 3-5-2, 5-3-2 sitou lè yap defann, an di lign defans lan ranfòse. E lan lign defans lan li menm ki ranfòse a, Se di n pèdi moun an atak. E nan pèdi a, atak ki a 3 a, li vin pase a 2. E nan bagay sa a, si yon jwè te nan atak a 3 a, fòseman n ap pèdi youn. E nan moun ki fè lèfre a, nan kesyon de depa mwen an, li s on evidans jodi a se Rodrigo k pral pèdi. E Rodrigo lan liy atak la, m pa p menm pale de de de de avansant, m pale liy atak la nèt. Rodrigo jodi a, an n pran s o rega de sa k ap fèt nan koup di mond dè klèb la e pwojeksyon k fèt, Rodrigo pa menm twazyèm nan yerachi a. Nan sa k ap fèt la. O regan de sa k ap fèt nan koup di mond de klèb. Enben wi, nan sa k ap fèt nan koup di mond de klèb la la. Epi pwojeksyon k ap fèt pou sezon 2025, 2026. Si n ap di 1, 2, 3 jwè ekip Real Madrid la. Ling. Sa vle di, nou di nan ling atak la, Rodrigo pa lan tòp 3 a. Sa n ap gade nan koup di mond de klèb la la. Paske, Sou evidans, Vinicius Kylian Mbappé te deja devan l. E yo rete devan. Kounya bon gon ti pwazon la. Goncalo Garcia, nan moman an la, avan kar de final yo, 3 gòl, yon pas gòl, an de kompetisyon. Nou pral pale de li, 3 gòl, yon pas gòl, an de kompetisyon sa. Li kòmanse, byen ke avèk Vini, Kylian Mbappé, le fèt ke l retounen, li ka vin kòmanse sou Goncalo Garcia. Men kounya premye chanjman an pa Rodrygo. Deja Rodrygo pa jwe kont Pachuca. Men l pa jwe jodi a la ankò. Li pa jwe kont ekip Juventus la. Si yon ekip ou te kòmanse ladan l vin gen yon jwè ki antre lan ekip sa a, ou pa menm premye chanjman. Rodrygo pa lan batay. Rodrygo pa lan batay sa vle di sa k pral fèt nan ekip Real Madrid la pwojeksyon an, sezon 2025-2026, pwojè a p ap fèt avèk Rodrygo la. E li klè. Kounya, sou konsiderasyon m te fè nan mitan teren an, m pa konn kijan Asensio pral tounen. Paske lè jwè a lon peryòd, li plis mantal ke nenpòt ki bagay, m pa konn kijan l pral tounen. Parapò avèk kijan l pral rive sòti nan dosye sa, kijan mantal li pral ye pou l rekòmanse jwe. Kounya la si fason lap tounen an, e sak fè Alonso gentan antisipe l tou. Antisipe Alonso antisipe l la, li di Tchouameni, ou pral vin nan pozisyon rekile. Pozisyon rekile a, sa vle di m pral mete w bò kote Gene Husson avèk Rudiger, epi Arda Güler li menm, fluidite teknik la, lap desann vin nan wòl rejista, lap kòmanse òganize jwèt la pou mwen. Sa ekip sa pat ka jwenn laprè Toni Kroos la, nou gen talan sa, Arda Güler, kalite teknik li, lap desann. Epi l vin òganize jwèt la pou ekip Real Madrid la. Kounye a, sou apwòch ou te fè a, a yon moman done, si Tchouameni li menm, yo pral chache dansite anndan teren an. Y ap moute l.
Si Asensio byen tounen tou, l ap moute. E sa tou di a D'Aguilè pa p lan jwèt. Men kounye a, Real Madrid pral pèdi anpil. E sa k fè m ap, m ap gade, m ap, m ap imajine m pa ima, m pa wè ekip Alonso a pral jwe sou pwofil konsa. Non Arda se yon pyon enpòtan. Non men, li.
Li vin yon evidans kounye a ke Arda pral enpoze l avèk Xabi Alonso. Se jwè de posesyon ti espas la. Non men depi lè Alonso pran ekip la l klè. Li di, fòk lè moun ap gad Real mwen an pou yo di, Real sa ap jwe bèl jwèt m anvi gade l. Pa moman la gen bèl vre. Wi, e men sa. Pou ke moun anvi gade l. Si w pran Salzbourg e dezyèm peryòd la, gen bagay wi. E inevitableman, anvi gade Alonso ap pale a, l ap pase pa yon jwè ki gen pwofil Arda Güler. Sa vle di yon jwè ki gen yon bèl baz teknik, ki ka desann vin òganize jwèt. Donk si misye ap rete nan linye sa nèt, mwen menm, se pa sèlman Rodrygo ki ka pèdi plas li. Jan Asensio prale la a, li ka pèdi l tou. E dayè, sitiyasyon pa nouvèl pou Tchouaméni jwe nan pozisyon daryè santral oubyen nan defans la. Anceloti te gentan fè l avè l. Aryè santral santral, men li ibrid tou paske gon moman l ka moute nan mitan teren an. Pa bliye, gen de moman Real ka anime a 4. Paske se li ibrid, li aryè santral kouvwè, men gen de moman l ka nan mitan teren an. Ou konprann? M panse ke se byen jiskaprezan, mwen panse ke epi nou te di sa.

Lè w di ekip la genyen yon bòn kouvèti espas, anplis li gonfle dan laks men li dwe ekstraòdinè an lajè. Sa sistèm 3 5 2 jan w vle l ki ba ou l, se paske lè w pa gen balon an, ou genyen 2 de demi lateral ki vin lateral ki ba w yon defans a 5, men moun k ap jwe nan mitan teren w, paske gen moman si moun yo pa swiv sa, Valverde plis Bellingham. ki gen de moman yo enteryè, di tèt ou lè yo pa gen balon sa yo fè, youn vin demi dwat e demi goch, Bellingham ap gen poul fè poul sòti devan lateral devan lateral goch la, bon demi lateral goch la, paske se yon defans a 3, epi Valverde ap gen poul sòti devan Valverde vin fè devan Trent Alexander-Arnold, kisa w vin genyen? Lè w pa gen balon an, ou an 5-4-1, ou gen dwa mande sèlman youn nan atakan yo sèlman ap vasiye. Souvan yo rele 5-4-1 se se ou te kapab di se yon sistèm iltra defansif ke Elenio Herrera vle di ou gen 60 yo ebyen vle di an plis ou gen 3-5-2 a men lè w pa gen balon an ou pa sèlman masifye aks men ou ouvè kò w ou defann an lajè ou an 5-4-1. Mesye. M panse depi nèg yo kapab byen, bon, m pa konnen men jan y ap fè l nan koup di mond dè klèb yo yo byen konprann li, Real pral enpekab e sitou Real pral fò mal anpil deyò a. Sistèm de je sa menm pral bezwen jwè ibrid ladan l. Vwala, vwala. Se la a mwen menm mwen wè dè jwè tankou Arda Güler, Tchouaméni pral enpòtan. Nou menm nou sot di. Donk men m pa konn kijan Asensio, Militao nan ekip la tou fòk nou sonje l. A. M pa konn kijan jwè sa yo pral tounen nan ekip sa a men Tchouaméni pral enpòtan paske Tchouaméni ki sa l ye?

E a rye santral pou nou di. Wi wi paske stopper la li menm. E bay se e bay vin wap pale la.